28 jiyè Pou moun ki fè listwa, yo konnen ke dat sa raple n okipasyon amerikèn an 1915. Okipasyon amerikèn an 1915 nan peyi Dayiti se yon sijè ki parèt konplèks epi kontwovèse. Lèzetazini yo debake divès twoup ann Ayiti 28 jiyè 1915. Ofisyèlman, tande wi peyi a, ofisyèlman pou pwoteje enterè ameriken yo epi tante mete lòd aprè asasina prezidan ayisyen Vilbrun Guillaume Sam. Hum! Sepandan, entèvansyon sa a, anpil moun te wè l kòm yon vyolasyon souverènte pèp ayisyen. Kidonk, se te yon vyolasyon nan zafè dwa grandèt nou kòm pèp. E ta pral genyen yon pakèt konsekans ki grav sou peyi a. Kontèks epi koz, Enstabilite politik. Ayiti vin nan sitiyasyon pou l konnen yon enstabilite politik ke n pa t janm konnen avan. Sa te kapab rele yon enstabilite politik kwonik. Avèk yon pakèt koudeta epi yon bann chanjman gouvènman. Enterè ekonomik. Etazini te genyen anpil enterè ki t ap grandi nan peyi Dayiti, notamman nan domèn bankè ak enfrastrikti. Konvansyon ayisyano-amerikèn, yon trete ki siyen an 1915, ki pral bay Etazini dwa pou l kontwole tout finans peyi Dayiti, Epi l kapab entèvni nan tout zafè entèn peyi a, tout sa k ap pase anndan peyi a, eben trete sa te siyen an 1915, sa di gen yon pakèt bagay k ap fèt la, e paske, bon m di w, laprès manke kòmsi rafrechi memwa moun yo tanzantan, men lòt bagay. Se paske sosyete, laklas politik ayisyèn pa asime responsabilite l, gen yon pakèt bagay ki pa nouvo, e gen yon pakèt bagay k ap fèt la, se repetisyon yo ye, gen bagay tou se de bagay ki te fèt ke mwen ak ou pa t konnen, epi n ap peye konsekans yo. Kidonk, trete k te siyen an 1915 ki pral bay Etazini dwa pou l kontwole finans peyi a, Pou l gen dwa pou l entèvni nan nan tout zafè peyi a, ou pa jiska prezan yo konsa? Eben m pa konn si sa te pase, kòman sa, si yo te sot yon lòt retre, si yo te si yon lòt akò aprè 1915 pou te retire dwa sa, ou pa jiska prezan yo konsa? 110 lane aprè yo gen menm konpòtman, yo foure men yo kote yo vle, yo di sa yo vle, yo di, ou konprann, yo chanje moun yo vle, se yon trete te siyen depi 1915 wi. Eh men yo pap di, près pap di sa, la près pap di verite sa, men se sa li ye wi papa. M gen presyon, menm liv istwa yo pa di koze sa yo non, men se sa li ye wi, ou pa wè jiska prezan se foure men pran li ye. Se yon trete te siyen depi 1915 wi ki te ba yo dwa sa wi pou yo kontwole finans peyi a wi.

Ke yo ta pral mete misye kanpe apre envazyon an te fin fèt. Ki sa l vin bay kòm konsekans? Kontwòl ekonomik. Etazini pral pran kontwòl finans peyi a. Tande wi! Li pral retire tout lajan k te nan bank nasyonal ayisyèn, yo pral transfere lajan sa nan bank nasyonal ki se Nationocitibank

Ou wè pawòl sa yo pa pale souvan. E sa k fè m di w nou pa gen tan pou n fè divèsyon. Kite m di w yon koze. Gen anpil bagay n ap viv la jiskaprezan. Ou pa wè menm yon direktè jeneral polis se yo t ba nou l. Kounye a, kesyon pou n poze. Eske jisteman Live mwen la kèski li koupe sou YouTube la live la la monchè tete tout pa fin bon tande tande pa tande non jiskaprezan kounya kesyon poun poze èske te gen yon lòt akò oubyen èske te gen yon lòt trete te siyen Aprè 1915 m ta renmen genlè fò m tcheke pwofesè Soukar wi nan zòn nan jou yo la pou w ta fè yon ti pale m bezwen w kote Jòj Michèl estoryen fò nou pale pawòl la klè san lang de bwa èske aprè trete 1915 lan èske te genyen jisteman e yon lòt trete ki te sòti ki te wete dwa sa a. E jiska prezan nou wè menm balè ap se yap fè mwen yo yo di sa yo vle yo fè sa yo vle tande non. Donk ki konsekans sa fin bay aprè trete tsi an 1915 ki pral bay Etazini dwa pou l kontwole finans peyi an, pou l entèvni nan zafè anndan peyi a, konsekans lan li pral enstore yon rejim fantòch avèk kiyès nan tèt li Filip Sidran Dlaktignav. ok ke yo pral mete kanpe kontwòl ekonomik etazini pral pran kontwòl finans peyi dayiti yo pral retire fon te nan bank nasyonal ayisyèn alepòk yo pral transfere lajan sa yo nan bank oubyen siti bank de New York eske lajan sa nou te konn konbyen l te ye eske yo te janm retounen l nan peyi dayiti eben n pa konnen nen men istwa yo kap rapòte hen nou pat la tande non m pa eske nap li yon liv pou n wè ke jisteman ee tande eske lajan sa yo te retounen sou peyi dayiti Menm jan sou yo di nou Jean Claude te gon lajan li tal mete nan bank swa la Suisse etc eske lajan sa yo janm retounen nan peyi dayiti nou menm pa konnen lajan pèdi lajan pèdi lè wè n pòv la nou pòv nan tout sans wi sa di nou pa gen dirijan ki ka reklame anyen epi nou pòv nou pòv epi yap imilye nou paske lajan ki te nan bank enben nasyonal ayisyen lajan sa yo pral transfere nan national city bank de New York. Kisa l pral bay ankò? Pral gen rezistans ame. Lokipasyon an li te make pa yon rezistans ame notamman rebelyon dè Kawo, dè Kako, nou sonje bagay sa a, Kako e Pikè. Eben Kako ki ta pral reprime byen si pa lè Marines American. Mete bagay nan men nèg yo, panik total. Konsekans sosyal e kiltirèl, okipasyon an pral gen dè enpak enpòtan sou sosyete ayisyèn nan notamman sou zafè edikasyon ak lakilti. Ti bagay piti. An rezime, okipasyon amerikèn Dayiti an 1915 se te yon peryòd ki make listwa peyi a, ki karakterize l pa yon entèvansyon militè e politik Dèzetazini, ensi pa de konsekans pwofond sou sa n rele souverènte ekonomik ak sosyal oubyen sosyete peyi sosyete a, enben, se egzakteman sa, te gen gwo konsekans. ke nou pral peye apre entèvansyon sa a kote ameriken debake sou nou an 1915, se te 28 jiyè 1915 ke yo te debake sou nou. Donk konsekans politik, kriz nan sosyete a, kriz ekonomik, se te e pa ti bagay piti. Donk okipasyon amerikèn nan, li date de 1915 pou rive 1934, kote ke peryòd sa a, se te yon peryòd difisil pou anpil Ayisyen tap viv nan moman sa a, nan peryòd sa a ki jiska prezan nap sibi konsekans yo, enpak yo ki rete sou nou toujou. Donk, Konvansyon Ayisyano-Amerikèn ki se yon trete ki te lejitime

Eben, mouvman de rezistans kontre fòs amerikèn yo, se yon mouvman ke pèp la te lanse o final pou yo di non, finalman jan bagay yo ye la, fò moun sa yo kite teritwa, fò yo kite peyi an, yo fè yon mouvman prèske ala Desalin pou n te kapab kòmsi chase yo finalman an 1934 pou yo te kite teritwa. Malerezman, yo pral retounen ankò sou nou atravè yon pakèt misyon, dènye a se te Minustah. Jiskaske n tonbe nan binu jodi a la ki ap frape jiska prezan. Donk, se yon bagay n ap viv depi 1915 pou rive jodi a, men tout moun tèt bese nou pa ka pale paske li pa fasil pou w ap pale jisteman chwal la mal aske w chita sou do l, li pa nòmal pou w ap. kritike enben menm men kap baw manje li pa nòmal pouw kase branch bro chita sou li a men atansyon nou gen libète dekspresyon nou gen libète poun pale nou di jisteman sa bagay lan ye paske la jenès ayisyèn ki pa renmen li gen anpil verite ke ki kache ke yo pa konnen malerezman.